Sa kap fèt sa kap fèt fanmi a kòman nou ye jan ke nou konnenm deja non pam ki se Ron si se mwen ki toujou avsèk nou sou chanèl sa mwen di nou byenvini ankò sou chanèl la pou yon lòt video bon m panse jan ke nou kapab wèl sa vle di mwen te pran yon bon silans sou chanèl la ke mwen pat fè video men se pat fòt mwen jan ke nou konnenm deja aktivite yo vrèman anpil se sak te vin pèmèt mwen pat gen tan vrèman pou m te fè video men mwen te toujou rete fidèl avèk anpil fanatik mwen ki te gen nimewo telefòn mwen ki pat ezite ekrim pou tap mandem sak pase kòman enfòmasyon yo ye kòman Tout bagay ye, sa vle di jan ke nou konnen deja, dèfwa men ke m pa gen tan, men mwen konn toujou souvan kreye yon ti espas yon fason pou m kapab satisfè moun yo parapò avèk kesyon ke yo konn souvan ap poze m sou WhatsApp lan. Avèk tan silans sa, m panse gen anpil, anpil, anpil sijè ke pou m ta gen tan pote videyo pou nou, pou m ta gen tan fè videyo pou nou, men malerezman parapò avèk tan mwen pa t gen tan fè sa, se sa k fè jodi a nan videyo jodi an. Mwen chwazi pou m al reponn kèk kesyon ke kesyon sa yo souvan rive jwenn mwen anpil e mwen jije ki enpòtan pou m pale de yo. Men mwen pa chwazi fè yon videyo pou chak kesyon endividyèlman yon fason yon fason pou sa pa pran twòp tan. Se sa k pèmèt ke nan videyo sa mwen pral chwazi reponn kèk nan kesyon. Mwen pa konn egzakteman konbyen kesyon ke m ap gen chans reponn. Sa pral depan de nan ki kantite tan videyo sa li menm li gentan rive. Donk ap kontinye reponn kesyon. Men n ap reponn kesyon ki vrèman pi enpòtan e m panse kesyon tou kap vrèman itil ou menm kap gade video sa bon avanm kòmanse video a gon sèl grenn bagay map diw si w patko fè sa ki se abòne avèk chanèl lan map konseye w abòne avèk chanèl lan paske sou chanèl sa nou toujou bay enfòmasyon siw entèrese de mexique jan ke nou konnen deja nan moman mexique son peyi ke anpil ayisyen vize pou yo rantre sa vle di m panse la wap ka jwenn anpil enfòmasyon e jan ke mwen toujou fèl deja mwen toujou kite nimewo telefòn mwen byen menm ke m pa fè video mwen mwen toujou la sou whatsapp la yon fason pou m kapab reponn kesyon avèk tout dout ke nou gen. Bon map toujou di w, abone avèk chanèl la sou Potko fè sa, pataje video a nan tout gwoup ke w ye, WhatsApp, Facebook, Instagram, nenpòt kote ke w santi w kapab pataje link sa, pataje pou nou yon fason pou kominote sa li menm li kapab grandi, lè konsa nou motive plis. Byen ke m pa konn dekouraje. Premye kesyon oubyen premye dout ke mwen vin reponn pou anpil, anpil, anpil fanatik mwen ki toujou ap poze m kesyon sa a nan ti tan ke m te fè silans lan, toujou ap poze m kesyon sa a, sa vle di moun yo gen dout anpil byen jan ke m di l deja, sa vle di anpil moun, anpil moun nan moman la fikse pou Meksik, nou konnen deja pou direksyon Meksik lan se pou ale nan destinasyon final la ki se kay, kay vwazen, kay tonton Sam, sa vle di moun sa yo menm yo pa ezite chèche moun ki yon fason kapab fè yo rantre nan peyi Meksik. Men se konsa tou yo jwenn anpil bon, anpil fo raketè tou nan sans kap ba yo anpil dyalòg, kap di yo men fason yo kapab fè yo antre Meksik. Bon, gen anpil, anpil, anpil, anpil de pwosesis ki egziste yon fason pou yo fè w konnen ke yo kapab fè w antre Meksik. Men nan pwosesis sa yo mwen chwazi reponn kesyon sa ke mwen bral di. Mwen pral di a kontinyasyon an, sa vle di se yon kesyon m panse ki vrèman vrèman enpòtan, se sa k pèmèt ke mwen menm mwen chwazi pale de kesyon sa ke moun yo menm yo toujou ap poze m. Sa vle di, m panse ou menm k ap gade videyo sa, si w enterese de Meksik e w konn fè rechèch de Meksik, ou konn ap chèche ajans ki pou mennen w vini Meksik, kanmenm m panse w ap gen jan de enfòmasyon sa avèk jan de pwosesi sa yo fè konnen ki egziste. Sa vle di se kisa? Sa vle di. Gen anpil moun kap pozem kesyon eske gen posiblite pou yo kapab fè moun sa li menm kap viv swa Brezil, Chili oubyen Ayiti ki pap viv nan peyi Meksik ke yo kapab fè moun sa benefisye yon rezidans Meksik poul k antre nan peyi an san kel pa nan peyi Meksik sa vle di kesyon sa rive jwenn mwen anpil anpil pa rapò yo jwenn anpil moun yo jwenn anpil raketè kap di yo wi voye kòb voye sesi nap fè w jwenn rezidans pou kapab rantre nan peyi an. Bon, moun ki di m, mwen pa konnen, kòm mwen pa kontakte dirèkteman ajans sa yo, men moun ki deside rantre nan pwosesis a avèk yo, ki pale avèk yo, yo fè konnen ke ajans sa yo mande pou yo voye paspò yo, epi y ap y ap fè anprent yo nan yon fèy blan, yon fason pou yo kapab voye ba yo, epi yo menm pou yo kapab fè rezidans lan nan peyi Meksik, rezidans pèmanan, yon fason pou yo kapab fè moun sa li menm soti Brezil, oubyen soti Chili, soti an Ayiti, avèk rezidans sa, pou rantre nan peyi Meksik. Men anpil nan moun yo ki gen dout e anpil nan moun yo tou ki fè m konfyans k ap swiv mwen lontan e yo pa ezite poze m kesyon sa pou yo mande m èske m konnen sa posib oubyen èske se bagay son bagay ki fasil pou yon timoun nan pa nan peyi an pou yo fè rezidans pou li pou yo kapab fè l rantre nan peyi Meksik. Bon, m panse se opinyon pa m ke m ap bay pèsonèlman, mwen pa vin di moun ka fè, mwen pa vin di moun pa ka fè, sèlman mwen konnen mwen menm pèsonèlman sa m ka fè ak sa m pa ka fè, se sa k pèmèt ke m ap chwazi bay opinyon pa m antanke yon moun k ap viv nan peyi Meksik e antanke moun ki gen eksperyans nan kesyon pwosesis Meksik yo, sa vle di sa k fè mwen kapab chwazi bay opinyon pa m sou dosye sa. Sa vle di wi, nòmalman m pa vrèman garanti yon moun antre nan yon jan de pwosesis konsa, paske li vrèman vrèman vrèman parèt difisil pou m pa di l enposib, Pou yon moun ta benefisye yon rezidans yon peyi, e si n ap pale presizeman rezidans Meksik, si tout fwa l pa viv nan peyi an. Paske premyeman, pwosesi rezidans Meksik yo, chak rezidans yo bay, yo bay yo gen, chak rezidans yo gen kategori yo, sa pa egzanp, kèlkeswa moun nan ta viv nan peyi Meksik, wi l kapab benefisye rezidans la, men rezidans la li menm l ap gen pa ki mwayen ke l jwenn rezidans sa. E se sa k pèmèt tou, lè anpil Ayisyen, m ap pale menm presizeman Ayisyen ki nan teritwa Meksiken an, Ayisyen ki ta nan peyi an, Nan tèlman prese al achte rezidans, yo toujou achte yon seri de rezidans pèmanan ki pa menm anrejistre sou sistèm nan. E m pa menm bezwen di w pou ou menm ki andeyò de peyi an. Se jis pou m montre w ki risk ki gen nan bagay sa, ki danje ki gen nan kesyon bay moun kòb pou kapab fè w jwenn rezidans pou rantre nan peyi Meksik lan. Paske nan moman la a, yo fèk aktyalize. M panse mwen te fè yon dènye videyo ke m te pale, m te pale sou chanèl la. M panse m ap gen chans mete notifikasyon an fason pou w al gade videyo sa. kote imigrasyon aktyèlman la fèk aktyalize, kidonk kesyon fè anprent sou fèy papye a, sou fèy papye a, li pa egziste ditou nan oken imigrasyon nan peyi Meksik. Bon, sa ka rive, zòn Tapachula ka toujou kontinye fèt paske zòn sa a se zòn ki gen anpil, anpil, anpil etranje, dèfwa, Aktyalizasyon oubyen modifikasyon ki fèt yo pa rive vrèman nan tan ke yo ta dwe rive nan zòn sa. Pou m pa di nou ke li pa gen, li pa fèt. Men, nan moman ke n ap pale an, majorite imigrasyon nan peyi Meksik, yo pa pran anprent nan fèy papye ankò. Kèlkeswa moun k al fè pwosesis nan imigrasyon depi. Pou pwosesis lan li menm li bezwen sa k rele anprent, yo fè anprent lan pou ou dijitalman, kidonk yo gen yon ti aparèy kote yo mete 5 dwèt ou yon fason pou yo fè anprent pou ou. Se jis pou m gentan montre nou anpl kesyon fè anprent ou nan yon fèy papye blan pou voye bay ajans lan oubyen raketè a jan ke nou kapab prann nan pou kapab fè w benefisye rezidans nan peyi Meksik lan, sa vle di se yon bagay ki gen vrèman risk ladan l e lè yon moun fè jan de pwosesis sa yo ou riske menm pou w pran prizon, ou riske pou w peye yon seri de amand ke. Anm leta mexique mete avek moun yo jwenn kap itilize fo dokiman sa vle di nou konnen deja nan nenpot peyi depiw se fo dokiman ke wap itilize lè konsa wap gen gwo pwoblem avek la lwa e li fasil pou yo detekte eske rezidans la fo ou byen vre paske nan moman ke nap pale an li fasil pou nenpot ki moun ka dekouvri yon rezidans ki fo ou vre paske depi rezidans la pa anrejistre sou sistem imigrasyon Li se yon rezidans ki fo. E nòmalman, in fwa ke moun sa li menm li pral rantre sou tèritwa Meksik lan, kèlkeswa li te desann nan nenpòt èpòt entènasyonal Meksik, sa vle di ap gen chans pou yo tcheke rezidans sa pou yo wè èske rezidans sa li menm li anrejistre. Sa vle di, l ap vrèman difisil pou yon rezidans sa ta anrejistre si toutfwa ou pa nan peyi Meksik paske E nòmalman moun nan moman map pale a e imigrasyon se yo menm ki fè foto pou moun yo pa pran foto nan menw ke wal fè yon foto nan studio ou pote vini e se yo pou fè foto a pou ou nan imigrasyon yo fè avèk pwòp kamera pa yo yo sèlman tou pran foto a se pa yon foto ki enprime se yon foto kew tou fè an epi yo tou pasel sou konpitè ou pou yo kapab mete sou rezidans ou se jis pou moutrew nan moman rezidans meksik pa gen bagay kole pye se pou kidonk Fè anprint ni sou fèy papye oubyen fè foto nan yon stidyo pou pote ale. Sa vle di an pou yon moun fè nenpòt pwosesis nan peyi Meksik nan moman ke nap pale nan imigrasyon Meksik sipoze la fizikman nan peyi an nap pale legal. Nou konnen kanmenm pa gen anyen ki ta gen ti kou ladann men se pa janm wè anpil moun sa yo kap voye mesaj banm nan pou vrèman vre ta pral gen yon pwosesis ki kapab gen kapasite pou fè pou pran tout moun sa yo e fè repoussis pou tout moun sa yo e pou tout moun sa yo ta antre nan peyi Meksik avèk rezidans pèmanan san ke moun sa yo menm yo pa nan peyi an. Bon, sa vle di konsèy pa m m ap di w fè anpil pridan, sa vle di mwen pa di w li posis sa li enposib men pou mwen menm li vrèman difisil pa rapò avèk tan e eksperyans ke mwen gen nan kesyon Anm pwosesis nan peyi Meksik. Fè anpil pridans sou chanpyona mond lan deja kesyon lajan se pa yon bagay ki fasil bay yon moun 3 4 mil dola e se pa yon bagay ki fèt ti kòb pafwa gen moun ki di m yo mande yo 3 mil gen sa k mande yo 3 3 mil 500 e gen sa k mande yo menm 4 mil dola ameriken e biyè pa enkli ladan bon jiskaprezan mwen pa konnen yon moun ki gentan fè vwayaj sa ki reyisi men sa parapò avèk moun ki poze m kesyon yo, sa vle di moun sa yo toujou gen enkyetid yon fason pou yo bay lajan yo. Bon, mwen te chwazi pale de sijè sa, se paske mwen wè li enpòtan e mwen wè kantite lajan ke moun yo ap pale nan, se lajan ki anpil, anpil. Se pa lajan ke lè yon moun fin pèdi li, ke moun sa l ap alèz ditou, paske lajan 3, 4 mil dola ameriken, se pa ti kòb ke li. Bon, se sa ke nou ka. Dezyèm kesyon ke mwen gen pou m reponn, oubyen m panse se se dènye kesyon an tou, m panse m te ka reponn plis kesyon, men parapò avèk twòp pale ki fèt, sa pèmèt ke mwen pa gentan reponn tout kesyon ke m ta Msye te reponn yo, m panse n ap ban w swivi nan videyo a yon fason pou n kapab reponn tout kesyon ke n sipoze reponn yo. Bon, dezyèm kesyon, e m panse dènye kesyon an tou, sa vle di anpil nan moun yo toujou ap mande kòman sa ye, paske nan moman nou konnen peyi Lèzetazini li menm li gen yon nouvo prezidan ladan l, e nou konnen tout moun ki gen vizyon pou vin Meksik, pou n pa di, pou n pa di tout, laplipa nan moun sa yo ki gen vizyon vini Meksik, yo gen yon destinasyon final ki se Lèzetazini, e nou konnen deja nan moman la Lèzetazini gen yon nouvo prezidan, e nouvo prezidan sa a, chak ti dyalòg ke l fè, bon mwen menm mwen pa konnen kòm mwen pa pale anglè, chak ti dyalòg ke l fè, yo toujou fè m konnen ke dyalòg sa yo menm li an favè nou menm etranje, nou menm imigran ki. ki nan peyi Meksik ki deside pou travèse. Sa vle di se sa ke yo fè nou konnen e se sa tou ki nan tèt nou tou. Se sa k fè anpil nan moun sa yo toujou ap mande m kòman kesyon Alfèmen an ye, èske lè moun yo Alfèmen kounya yo libere yo, èske yo pa depòte moun. Bon, jan ke nou konnen deja, e m panse se pa mwen k ap fè nou konnen sa, nou konnen moman nouvo prezidan an monte a, wi gentan gen depòtasyon k fèt, byenke gen moun ki di wi se depòtasyon ki te gentan pwograme depi sou ansyen prezidan te la deja bon nou menm nou pa konnen men sa ke nou kapab fò konnen wi nan moman nan moman nouvo prezidan sa ki se Joe Biden ki monte sou pouvwa kap dirije peyi Lèzetazini an wi gen depòtasyon ki fèt èske posibilite pou moun rantre Etazini an èske l fasil jan ke moun yo te di l lan ou pat bezwen timoun ou pa bezwen fi ansent pou te travèse èske sa toujou ka fèt konsa bon pou le moman ke nap pale an non li pa konsa vrèman paske wi toujou gen posiblite pou moun antre gen posiblite pou moun libere e konsa tou gen posiblite tou pou moun depòte sa vle di jan ke yo te fè nou konnen yn fwa ke prezidan sa li menm li fin monte byen ke prezidan son prezidan ki fèk monte ayisyen yo menm pa vrèman pasyante yo pa yo pa gen pasyans ditou pou yo ta ret tann men nan gen anpil nan moun yo ki te kouri ale fèmen men nan moman ke nap pale an anpil nan moun sa yo menm malerezman yo an ayiti yo depòte yo Sa vle di e nan moman ke nap pale an wi gen moun ki rantre men se moun ki ansent nan moman an ki yon ti jan gen plis priyorite a. Yon ti jan gen plis priyorite a se pa paske ke yo kite moun sa yo pase libreman e lontan moun sa yo te konn pase avèk an fami kidonk si fi an ansent li te kapab akonpanye avèk mari l ke pou yo te libere madanm e mari men nan moman ke nap pale an se sèlman fi an ki gen plis pousantaj pou l ta libere e mesye an li vrèman vrèman parèt difisil pou yo libere yo e si moun sa li menm li pa gen Li pa gen timoun, li pa gen yon fi ansent. Eske gen posiblite a? Pou mwen, m kapab di, posiblite moun sa yo vrèman minim anpil pou yon moun al fèmen san ke ou pa gen yon timoun akonpanye w nan moman ke n ap pale a. Sa vle di, m panse, mwen te jije li enpòtan pou m te fè ti videyo sa, byen ke m gen anpil, anpil, anpil jou ke m pa fè videyo, men m te gentan fè nou konnen rezon an deja. Bon, m espere ke nou apresye videyo a e m espere tou Anm kesyon sa ok m reponn lan li sèvi nou e jan kem pwomèt lan mwen gen pou m fè yon video swivi yon fason pou m kapab anm reponn lòt kesyon kem pat gen pou m te reponn yo bon jan ke nou konnen l deja se te konfo kamarad ou ewòl ki tap sèvi chanèl sa bon mwen menm m ale randevou a se pou yon lòt video.